Kòm li te gen match, misye al nan poto kònè a, misye al fè yayad. Est-il le premier à celebrer un but ainsi? Non. Pou kòmanse, mwen genyen pwoblèm avèk François Le Texier, l'arbitre français, se pa mayo Vinicius retire sou li. Katon jòn nan mwen twouve ke li te eksesif. Absoliman. E sou tout sa k pa previ pa la lwa. Le karton jòn dete pa merite. Mèt Franswa, tout sa k pa previ pa la lwa li pa yon enfraksyon. Donk, li pa li pa. Nan selebrasyon de bi an, si jwè a dezabiye l, li retire mayo a, li konnen otomatikman il va écoper d'un carton jaune. Men si l ale pwovoke. Piblik la tou, li ka ekoupe gen plato zo. Gin yap mouri. Tande, tande. Wi, si li pa pwovoke l. Men li pa t al pwovoke vrèman. L al danse pou l selebre gòl li e gòl lan vle di anpil bagay pou Real Madrid ki ap jwe an deplasman sur un terrain hostile. Egzakteman e sitou t ap sifle nèg yo. Egzakteman.
Mentenan apre la selebrasyon, gade jès ke Rudiger ap fè pou l di moun yo kalme nou, kalme nou paske Se vin tankou pèp la vin ap vosifere, pèp la ap rele pou jan misye selebre a. Men, se Vinicius. Lè pou balon an santre, o nivo di won medyan, Prestiani kanpe, gen 3 jwè Real Madrid ki bò kote l. Dabò Vinicius, Kylian Mbappé, epi Camavinga.

Li mete mayo a nan bouch li. Mesye baskètbòl yo, trè souvan ou konn wè, yo pran mayo a oubyen yo mete men yo konsa paske genyen de moun ekip yo, kisa yo fè? Ekip yo nan staf teknik yo gen yon moun ki la pou li le jestyèl. Yo rele moun sa yo espesyalis labyal. Vwala.
De moun ki la depi ou bat bouch ou. Mètnan ou konnen gen timoun lekòl, ou konn ap ekri. Koto chita lap gade jan plim nan moute de sere sou fom la li konn kilè lap fè alèz. Ebyen se yo ap nou la wi. Ebyen yo gen moun y anplwaye pou sa ki etidye pou sa depo jan w bat bouch ou a yo konn sa w di a. Donk jwè yo vin di a bon piske nou ka li mouvman lèv mwen lè nap pale nou mete mayo a konsa m pale lè sa koto kanpe lòt bò ou pa ka li. Mentnan Vinicius est allé se plaindre auprès

Depi genyen on plent ki fèt yo di abit lan on bagay rasist, abit lan 1 li dwe rete match lan, 2 il dwa lanse le protocol, ki protocol li ye, protocol poul konnen sak te fèt la egzakteman, kisa poul fè lè sa, Abit la fè le signe de la croix. Se pa Wakanda non m tande moun ap di nan lari a. Se pa Wakanda non. Lè l fè signe sa a konsa, li di ke nou lanse pwotokòl pou afè rasis. Se sa signe lan vle di. Menm jan nou konn wè lò abit leve men, lè abit la fè konsa, eksetera, chak jès yo vle di yon bagay. Depi l fè sa, kwaze kwaze ponyèt lan, li di ke nou lanse pwotokòl lan. Mentenan, Prestiani pral pale avèk antrenè li, Mourinho.

Nan konferans daprè match, Mourinho di ke Mwen tande vèsyon Prestiani an, mwen tande vèsyon Vinicius lan, mwen wè vèsyon yo diferan. Prestiani di ke li pat janm te di misye e Mano Mono, a Mono, Mono, li pat janm di l Mono. Mentenan, sa fè youn. Li di, li di, li di, li avanse, Ermano. Tann mwen wi, tann mwen, tann mwen wi. La près an Arjantin, atansyon, lakay Pristiani, il est arjanten avan tou, la près Arjantin di ke Pristiani, lè misye fin danse an, lè balon pral santre, la pral di misye Hermano pou l pale avè l, Vinicius pa menm ret tann sa misye pral di l lan, Vinicius tou kouri al di abit lan misye rele m Mono. Men m pa bezwen kache bouch mwen pou m. Mentenan. Pou m di yon moun frè.
Tande, de bagay n ap pale kounye a. Si m kwè Vinicius, le fèt ke Prestiani kouvri vizaj li, kouvri bouch li pou l di sa l ap di an, Se sur ke se pa I love you li tap di. Se suspect kanmenm.
Gon bagay ki wong lap kache. Paske gen defwa yo di w an dwa la perception parfois vaut la réalité. Si ou kache bouch ou pou di yon bagay, se ke ou gon bagay ou pral di, ou pa fyè pou di l a visière levée, ou di l ou kache bouch ou. Or, hermano, hermano, hermanito, frè oubyen peti frè, pou moun ki pale anglè l vle di brother, pou moun ki pale gwo kreyòl lan vle di frè. Vinicius soti o Brezil, li pale pòtigè. Le match se jouè a Lisbonne, une ville portugaise. Sa kapital.
Men Prestiani k ap jwe nan ekip Benfica a, il est argentin, li pale espanyòl e Vinicius pale panyòl, il vit en Espagne ça fait très longtemps.

Eske m te pre pou m di Vinicius se Mono menm yo di l? Paske si pou m kondane moun nan, sonje ke lè n ap pwononse jijman, il fo kondane san lombre d'un doute. Si gon dout, pito libere 20 mil koupab ke ou kilpabilize yon inosan. Tande byen wi, si gon dout. Dayè yo toujou di w, le doute est toujours profitable à l'accusé. Eske l di Ermanno? Eske l di Monno? Otomatikman sa vin semen yon dout. Men atansyon, men si m se moun pa Vinicius, m pral di, si w ap rele m Ermanno, ou pa ta ki rezon kouvri bouch ou? Non gen bri, gen vrèsanblans. Mentenan, mentenan, Kylian Mbappé vini antre nan dosye a, l di, piske m te tou pre a, m tande mo Monno a senk fwa. Epi nan konferans de près avan match, aprè match, Kylian di Presnel li pa dwe jwe nan foutbòl. Li pa dwe jwe nan match retour la.
Kylian Mbappé konnya di 2 bagay. Li pa dwe vin nan Bernabeu a. Li di 1, li di 1, di misye pandan kiyèl nan Bernabeu an, sa fè youn, se 3 bagay li di. 2, fò misye pa ta janm jwe.

Yo ka afirme ke wi il a dit mon nom misye ap fè 10 match pou l pa ka jwe an Ligue 1. Sèlman 10 match? Non se sa. Se sa ke règleman an prevwa an Ewòp. Lè twò piti se 50 match. Règleman non règleman an trè règleman règleman an e fonksyonman konpetisyon yo konpòteman enstans spòtif yo enstans foutbolistik yo an Ewòp yo favorize rasism an. Donk lè w prevwa 10 match de sispansyon pou yon jwè ki ta ki ta ki pou yon jwè ki trete advèsè li, jwè foutbòl parèy li, de senj. Donk ou prevwa dis match sa, bon se son règleman ki pran a la lejè. Senkant, dizan, mpa konnen. Wi, koze rasism. E gwo peyi yo, gwo enstans yo, yo pa janm gen batay kont rasism vre. Mèt la, dis match an Lig dè Chanpyon. Dayè le mond.
10 match an Lig dè Chanpyon, gen lè pale 2 sezon gen pou yon ekip wi. Non men pa gen sou son jwèt yo dwe radi a vini. Gen 8 match faz de lig yo. Se sezon nèg la radi. Radiasyon a vini dwe ye. Paske tande, se sak fè, sak fè rasism nan rete, se vre ke l pap janm fini. Kèlkeswa mezi ou ta pran nan le mond kont de moun ki rasis, ap toujou genyen li. Menm si ou ta di moun nan wap pann li, ta gen pèn de mò pou moun ki gen konpòteman rasis, ap toujou gen rasism nan mond lan. Ann fon lòt gade, ann fon lòt gade.

Pandan 26 fwa viktim de chan rasis yo nan Liga sezon sa. Donk tande sa pou moun yo konprann.
Sa k fè gen tout fokis sa yo sou Vinicius? Se li yo toujou pwente di dwa. Alòs ke gen lòt jwè nwa nan Real. Wi se sa k fè. Pa sèlman nan Real sa e ou byen nan lòt nan lòt gwo klèb ankò. Bon menm Ibrahim Diaz.
Menm Ibrahim Diaz. Wi Ibrahim. Kòt anlè le blan.
Se mawoken. Se afriken.
Wi. Ilè mawoken.
Donk menm jwè tande. Sak fè se Vinicius ki vle di nou sè dènyè tan depi lè Mario Balotelli pa nan gwo nivo pap jwe bon foutbòl nan Milan oubyen nan bon klèb tankou City depi lè Balotelli pa nan nivo sa Balotelli pa tèlman viktim de rasism men tou laprès spòtif pa pral pale de twòp de Balotelli ki ta viktim de rasism donk. Paske se Vinicius mezanmi. Se li ki nèg kay ki nou kap defann yon koz, kap defann koz nwa yo, kap batay kont rasism, paske son sipèsta, se youn nan pi gwo jwè foutbòl ki genyen sou sirkwi a pandan 5 e 3 4 dènye ane yo. Donk se nòmal ke se tankou moun yo ta di se sou mango mi yo voye wòch. Donk sou mango mi li ye. Son star, son gwo star, son gwo foutbolè epi li pou li andose. Batay la, li pou li mete batay sa sou do l, batay kont rasism. Se nòmal, se konpreyansibl ke de anpil sipòtè, anpil kominote ki trè rasis atake li. Se sa k fè yo atake l. Mwen m panse ke menm jan dènye ane sa yo UEFA chwazi mete yon kaptè de son sou abit yo, menm jan yo mete yon kamera sou abit yo tou, m panse aprè istwa sa, afè sa,

Eske yo dwe pini misye Christiani? Si yo pini l eske se pa ils ont fait foi à la déclaration de Vinicius? E san prèv.
Non pa gen okenn prèv, se Vinicius kal di men sa yo di. Menm lè gen vrèsanblans se pa gen prèv. Paske vrèsanblans lan se pa de vrè. La wi.

Non, e pa sa li di la.
Pou sa li di. Ou ala kay ou. Men si misye pa bouche, si misye pa mare bouche li. Ou pa la bouche, pa la bouche pa non. Sè ou, fanmi ou, pwòch ou, pa ka temwanye an favè ou tribinal. Yo pa dakò sa. A di ke Mbappe kap pale an la, yo pa ka. Ou tap toujou pou Vinicius. Mbappe pap janm vin pran pou jwè PSG. Se bon patnè li. Sou jwè Real Madrid la. Absolument. Se nòmal.
Men metenan jodi an.

Vinicius anfen moun pa konnen. Sèl fason ka yo ka bon se tande se fòk gen de kaptè de son. Alvero Kenza. Se pa ka jwe e e e nou nou imajine ke si Bresciani pa bare bouch li epi yo te detekte ke se l li te di mo non an epi epi epi sispansyon uefa a se 10 match se t ap pi gwo skandal ankò wi. Sispansyon 10 match se se okazyon se okazyon pou uefa revize revize kesyon sispansyon pou e yon jwè foutbòl pou rasism. Li pa ka 10 match se gradyasyon avi pou l ye oubyen omwen 5 10 an.

gen tout anchènman. Abit la tou, abit la pa jere emosyonl, abit la pa gen dwa bay Vinicius. Alex tap di sa gen anpil jwè ki Li
pran nan anbyans la, wi abit la pran Li pran nan anbyans foul la, li pran nan anbyans sipòtè Benfica yo. Epi m wè gon kote tou Valverde pase pran yon jwè Benfica. Men apremidi an la, ou wè ekip Benfica sezi enstans disiplinè UEFA.

Pristiani ap prezan apremidi a. Misye ap prezan Bernabeu. Match sa gen yon akèy ki vrèman terib lòt bò an mesye. Antouka, n ap al gade pou nou.
N ap al gade pou nou. E nou pap di m gen Chilavert ki reyaji sou bagay sa yo? Chilavert ki reyaji pou di ke lòske y ap pale de valè nan foutbòl lan, ke Mbappé fèmen dan l nan afè bay valè. Ou chita w ap pran souf ak yon jenn gason parèy ou, e nou konnen ke moun ann Amerik di Sid yo, yo pa twò kole avèk kominote LGBTQ an. ok gen zanmi la kap koute radyo an ki pral di Alex m souvan tande LGBTQ e se lesbyèn yo L lan G an se gay B an se bisexual e gen moun ki nan ni gason ni fanm transgender an se mennaj

Se te sou Vinicius, kòm si konpòteman Vini, misye pale de konpòteman Vini. Non, li pa plis sou Vini non. Misye plis sou Mbappé. Li di Mbappé pa meyè moun ki pou fouye bouch li nan koze sa. Li pa gen moralite ase.
Wi. Sa vle di ke atak pèsonèl, lè moun ap fè atak pèsonèl, yo pwofite nan okazyon yo fè atak pèsonèl yo jan yo vle. Donk, pa moun nan pa gen ka jistifye yon atak pèsonèl non. Paske yon moun ki queer, an pasan lè n tande LGBTQ, yon moun ki queer.

M tout bagay nan lavi a. A oryantasyon seksyèl li pa defini. Ton moun ki oryantasyon seksyèl li pa defini. Li pale moun divi a.
Metenan.
E la bib di chak gason yon fi. Yon sèl fi ki la vèt ki te jwe dayè an Frans. Ki te jwe dayè an Frans. Nou pa ka dakò bay sa non. Ki te jwe nan Saragosse an Espay.
Ki te a yon sèten moman Paragwe t ap rele pou misye t al kandida a la prezidans. Mwen kwè se te 2003, 2004. Misye te prezidan peyi a.
Misye di ke an palan de valè.